Tout moun ki nan peyi Chili kapab wè ki kote nou ye la. Nou devan Palacio La Moneda, nan kè vil la, nan kè kapital la, nan peyi Chili. Eske w te konnen, egzakteman devan palè a, jan nou ap gade la, gen yon pakin piblik, kote ke ou kapab rantre vin estasyone machin ou. Li rele. Estasyonamiento Saba. Saba se konpayi k ap jere l la. Sa se rantre avèk machin. Men nou menm nou pral eseye rantre pou n kapab montre w. Nou pral rantre kote ke pyeton kapab pase. Donk, annou ale ansanm avèk mwen, jan w kapab wè a. Donk la nou devan Centre Culturel de la Moneda ki egzakteman tou anba a tou. Men gen yon pakin piblik. Anpil moun ap di ke dirijan yo yo pa pridan nan sans sa. Ann desann ansanm avèk mwen. N ap desann. N ap desann ansanm avèk mwen. Ann desann. An nou desann ansanm avèk mwen. Donk e la nou rive nan pòt estasyonamyento a. E ou kapab wè. Sa se kote ke moun ap peye. Lè ou vin met machin ou, sa se kote ke ou peye. Donk sa se kaha ke ou peye. Ekzakteman jan nou di l la, anba palè a gen yon estasyonamiento. Eske moun yo pridan mezanmi? Anpil moun ap di se enpridans, men nou konnen jisefo dola pou kapab fè w viv yon pakèt bagay ke ou pa t konnen nan Chili. La nou nou an nou anndan pakin sa se mwens 1 e nou pral desann ansanm avèw talè nan mwens 2 a nou fè w wè la se yon pakin piblik ki egzakteman anba palè nasyonal peyi chili ki gen ti non l ki se Palacio de la Moneda nan tout pakin nou konnen ke yo toujou. Respekte moun ki andikape yo, sa nou rele moun a mobilite redwit yo. Sa a se pakin pa yo. E si yo mete w la, ou pa ou pa gen yon andikap pèsonèl oubyen nenpòt andikap la, w ap pran molta nòmalman. E jan nou di w la, sa se kote ou peye tikè w avan w sòti. Sa se kote ke ou peye tikè w avan w sòti. Ou kapab peye. an efektivo oubyen avèk kat de kredi. Nou te nan mwen 20, kounye a nou pral desann ansanm avè w nan mwens 2 pou w wè mezanmi kòman sa ye an. Egzakteman devan lakou palè a anba a gen yon estasyonamiento y a rele yon pakin piblik. E la a nou kapab wè nou nan mwens 2, meni, nou nan mwens 2. Pa fin nan. Sa se mwens de. Nou kapab di ke gen anviwon 200 estasyonamiento e si li pa plis, n ap eseye verifye pou ou. Nou kapab di w ke pakin nan li gen mwens 1, mwens 2, mwens 3 e la a nou nan mwens 4. Sa vle di gen 4 etaj pou yon moun pou kapab pakin. Donk eske moun yo pridan, men se peyi yap fè, gen tout plan de sekirite la, ou paka mete yon machin la lèw vini pou tande tèt chaje ou pa jwenn li. Ban nou al gade si pa gen lòt ankò, ban nou al gade si pa gen lòt mwens ankò. E janm wè a la gèlè gon lòt mwens ankò. Gèlè gon lòt mwens ankò. Yon lòt etaj anba ankò. Nap desann ansanm avèk mwen. Nap desann ansanm avèk mwen. E la nou nan mwens 5. Ou wè la nou nan mwens 5. Mwens 5. E nou kapab di ke genyen anviwon, banm al gade nan konbyen konbyen machin ke pakin nan kapab pran. Dènye etaj sa a, nou kapab di li sanse vid. Li sanse vid paske anpil moun pa konnen si genyen pakin sa a devan palè a. E chif sa a wap gade la, 5, 3, 3, se kantite machin ke pakin nan li kapab pran. 533 machin pakin de egzakteman ki devan, ki anba lakou palè a. Li kapab pran 533 machin. Donk nou konnen JC Photo la pou l kapab fè w viv kòman bagay yo ye. E la a nou pral eseye sòti. La a nou remonte nan mwen 20 an ki se premye etaj kote ke yo kapab mete machin. Li gen yon lòkè ladan kote ke si w gen yon bagay nan machin nan ou ta renmen sere la, w ap jis mande kle a epi w ap kapab mete li la. Estasyonaymento a Li gen 3 fason ke l kapab ke li kapab lwe. Ou kapab lwe l pa è, pa jou, epi ou kapab abòne pandan tout mwa a nèt. An nou al eseye gade pri yo. Pri yo se, jan n ap gade la. 47 peso pa minit. De 7 è pou rive 6 è, 12 mil. Donk, pri yo, men sa k pi enpòtan se 47 peso pa minit. Sa se ka a ke ou kapab tou peye. Nou pral eseye sòti. Nou te desann sou bò goch e kounye a nou pral monte sou bò dwat. Palè a. An nou monte ansanm avèk mwen. An nou monte ansanm avèk mwen. Nou te desann sou bò goch, e la n ap monte sou bò dwat. E lè nou monte, dirèkteman gade kote nou vini, nou vini devan Palacio La Moneda. Pakin nan gen anviwon 500, li kapab, li gen anviwon 533 plas. Sa vle di li kapab pran 533 machin yo. Bravo, nou ta swete ke dirijan lòt peyi yo pran nòt pou yo wè kòman kesyon stabilite a ye nan peyi Chili.